Bonjou, bonswa, oditè ak oditris, jodi a jounal zantray sou radyo zantray pote yon edisyon espesyal pou nou. Tout semèn sa, nan tout medya ak nan rezo sosyal yo, genyen yon sèl kesyon kap poze. Aprè anons avoka Guy Philippe te fè depi Pòtoprens sou liberasyon li, moun nan peyi Dayiti tankou nan dyaspora kontinye ap mande èske Guy Philippe libere? Si Guy Philippe libere ki kote li ye? Ki avni Guy Philippe? Ki sa ki pral pase? Nan edisyon espesyal sa, ou pral gen chans pouw tande Ayisyen nan plizyè peyi sou latè di ki sa yo panse tou sou dosye sa. Ki sa yo panse nan yon evantyèl Retou Guy Philippe nan peyi Dayiti. Nan sousi pou nou toujou byen enfòme w, ou pwal gen repons tout kesyon sa yo. Nap pote anpil presizyon pou ou sou dosye Guy Philippe sa. Nan edisyon espesyal sa, se toujou sèvitè ou Olondie Odel Monpremye ki pote tout dènyè enfòmasyon sa yo nan aktyalite a sou dosye Guy Philippe la. Zanmi oditè, rete branche. Oditè ak oditris, kontinye abòne, pa bliye abòne chanèl YouTube la w ap koute edisyon espesyal sa. Nou konnen ki enterese w anpil. Pataje ak kòmante chak fwa nou lage yon nouvèl edisyon, nou bezwen kritik, kòmantè ak sijesyon ou pou nou ka sèvi w pi byen ak avanse pi byen. Men devlòpman tout enfòmasyon yo nan edisyon espesyal sa nou pote pou ou. Daprè anons Depatman Jistis Ameriken an, se nan vil Atlanta, Eta Jòjya depi UPS, yon prizon federal Guy Philippe te dwe libere nan dat 7 septanm 2023. Se yon dosye nou swiv pou ou de pwè e nou te sou plas Pou nou te konpwann sa k ap pase. Jan Depatman Jistis ameriken an te di sa, Guy Philippe jwenn liberasyon li nan prizon sa depi vil Atlanta, Eta Jòjya. Kesyon ki enterese tout moun, ki kote Guy Philippe ye jodi a? Puiske Guy Philippe libere, poukisa li pa deyò? Sa pou konnen oditè, dosye sa gen plizyè dimansyon ladan l. Dosye a gen yon aspè jiridik, sekirite ak imigrasyon ladan l. Lè yon moun te nan prizon isit nan peyi Etazini, li libere e yo pwal retounen l nan peyi li, fòk li genyen yon paspò oswa yon òd dewout gouvènman peyi orijin li. Pandan nou tap chache konnen plis nan ka Guy Philippe la, avoka Guy Philippe ki se mèt Louicher Jean Joseph konfime depi Pòtoprens li te ranpli tout fòmalite pou Guy Philippe rantre nan peyi Dayiti. Mèt Louicher Jean Joseph ki ap pale, li di Li ekri anbasadè ayisyen nan Washington ak anbasad ameriken sou dosye sa. Li kontakte gouvènman ayisyen an tou. Nou te fè nou le devwa nou ekri anbasadè ameriken an, nou ekri.

Anbasadè a te pale konsa.
M pa resevwa okenn lèt de avoka a. M pa di ke l pa voye lèt. Li gen dwa voye lèt. Men m kontwole email ni lapòs, m pa resevwa anyen konsa. Men sa pa vle di ke si l vle voye yon lèt ke l pa ka voye yon lèt. Li ka toujou voye lèt. Ok e nap trete lèt la jan pou nou trete lèt la men nou pa resevwa anyen konsa.
Zanmi oditè, apre nou chèche gen bon enfòmasyon pou ou bò kote Depatman Jistis Ameriken, bò kote avoka Guy Philippe ak reyaksyon anbasadè ayisyen an nan Washington, kounye a la gen yon sektè ki enpòtan anpil nan dosye a. Ki jan kominote ayisyen an ki toupatou nan lemond reyaji sou liberasyon Guy Philippe? Pou nou pèmèt ou pi byen konpwann, nou gen reyaksyon ayisyen nan plizyè peyi espesyalman an Frans.
Eske misye te bezwen livre osi poul te pati? Koman w te pranl lel prale? Ok sa son kesyon ki nou kite nan l'air pou moun yo ka konprann paske m panse gen yon moman k rive de tanzantan yo fè sansasyon avèk nou Guy Philippe si m pa twonpe m li lan 55 an kounye an donk yo toujou di m sa laj amèn la rezon Guy Philippe ki te fouge a laj de 20 tan 30 an 40 an aprè enkaserasyon li gen dwa tounen yon lòt pèsòn men m pa kwè menm fouge la se menm jan l pral abòde sijè a epi tan yo tou Pèmèt ke bagay yo chanje. Chak aksyon amenn lòt reyaksyon. Divètisman, li son fòm de Haiti Wood, paske se fim nap monte. Paske vrè sijè a se pa Guy Philippe li ye. Vrè sijè aktyèlman se ekonomi nou kanpe nèt, sa fè lontan. Vrè sijè a se yon prezidan ki mouri o pouvwa e ke jiska prezan pwosè pa ka fini. Mwen pa di se yon bon bagay, mwen pa di se yon move bagay, men si moun kap Dirije yo yo pat sanwont yo te yo te gen dwa wè yo misye te gen dwa vin ede yo nan lavi sitou pou vakabon sa ke yo ap bay ki rele Ariel la avèk tout akolik li yo gade li menm moun ayiti moun ki etidye k fè etid gade misye pran 2 ou 3 plas li kenbe tou sèl epi yon seri de moun ki bezwen travay yo pa ka jwenn nan peyi a bon se nòmal yo konnen si Guy Philippe la yo pap kapab fè sa yap fè a la kòmsa esak fè yo ke yo yo yo bloke peyi a kòmsa men te kyèt pa peyi a ap gen de poul debloke kanmenm. Pase m pa kwè Ariel ka etènèl kanmenm. Men sa vle di ke mwen m ta just renmen ok moun nan di moman ke se yon ayisyen moun nan ye li dwe rantre nan peyi l. Retou Guy Philippe la lap bon pou Ayiti. Si Guy Philippe tounen Ayiti, avèk pil gang sa yo ayisyen moun pa ka al nan peyi yo a la, lap yon meyè bagay pou Guy Philippe. Ni nan zòn ni nan lòt tout zòn nan Ayiti. Ayiti Nou paka bloke nan peyi la kote nou ye a la nou an frans nan fredi nan mouda nou nou paka al ayiti m ta renmen al nan peyi m m ta renmen Guy Philippe tounen nan peyi l nòmal pou l viv kankou tout ayisyen epi pou peyi a chanje epi pou l pou l pou lè pou lè Guy Philippe rive ayiti pou l ta vin kòman komisè Muscadin pou yo mete tèt yo ansanm pou pou peyi a chanje pou tout ayisyen tounen nan peyi yo.
Kesyon ki pi enterese w la oditè, ki kote Guy Philippe ye nan moman? ice se yon kò ki okipe dosye imigran ki pa legal nan peyi Etazini. Apre liberasyon Guy Philippe nan Atlanta, Eta Jòjya, yon pòtpawòl ice fè konnen Guy Philippe nan men yo kounye a la. Yo transfere Guy Philippe nan yon sant detansyon kote nap pale avè w la. Guy Philippe nan men imigrasyon amerikèn. Otorite ice yo kenbe Guy Philippe pandan yap prepare dosye li sa vle di pou li jwenn dokimantasyon ki se yon paspò oswa fèy de wout gouvènman Ayiti pou li rantre nan peyi Dayiti. Zanmi oditè se yon dosye nou te pran tan prepare pou ou apre anpil rechèch, nap kontinye pote tout dènyè enfòmasyon pou ou sou liberasyon Guy Philippe. Pou nou fini edisyo spesyal sa, nap kontinye raple ou tout moun. Nan gwo maraton Kòt de Fè lakay pou fini pon Lèk Sablegra ap kontinye, tout moun pote kole. Òganizasyon an bezwen 200 pitit lakay konsekan chak ap bay 20 dola pou pèmèt bèl travay sa fini. Mèsi tout oditè ak oditris paske w ouvri pòt ou pou nou antre lakay ou pou pote bon jan enfòmasyon pou ou. Pa bliye abòne chanèl youtube nou, kòmante, pataje.